Bon travay ke ou ap fè avèk chanèl lan, ou pataje video nou yo, enben ou ban nou kòmantè, ou ban nou bon konsèy. Mèsi si tout fwa ou renmen modifikasyon ki pote nan chanèl sou chanèl lan, fè nou konn sa, sa ap trè trè trè bon pou nou, sa ap ankouraje nou. anpil anpil. Nèg sak monte a mesye tonnè boulem ni misye ni IGC kite nèg yo la yo mesye wè operasyon k fèt jodia la mesye bagay blan nèt nèg yo rive anndan ap antre anndan vilaj Léon direktè lapolis la misye di nèg yo fout tout moun bal nèt. Nèg la te mèt leve w kou to. Ou konnen nèg ak ange yo te fè de nwi e yo te tou pran al desann anba. Staff nèg la ak ange yo. Swat anndan, bri anndan ap fout nèg bal. Bon nèg yo rive nan fyèf nèg yo. Pa de nèg ki pa tonbe. Nèg yo fè yon pil zam. Bon Dimitri, lè nèg yo panse yo pral desann, nèg Gran Ravin pral desann vin bay nèg Vilaj ranfò. Dimitri Dimitri pran nèg palè yo. Nèg yo di met tout manman penmba yo deyò avèn tap di M 50 zam ki pou desann avyon nèg yo met zam sa yo deyò patnè ap foul nèg gran ravin yo bon bal nan bouda yo nèg gran ravin yo kouri yo kouri tounen sak tonbe sak bagay epi Dimitri ou von bagay li tout polisye pagen manch long 50 manch long galil M 4 M 14. Melanje 50 manch long li bay 50 polisye ki pa gen ki pa gen manch pou al frape baz nèg yo nèg yo tèlman sakaje bon gon lo nèg kap vin a 5 manch long yap yap jwe kwen epi yo vin parèt anfas nèg akanj yo nèg yo nan yon kwen mikwa yap tann nèg yo anfas nèg akanj yo yo depoze zam epi yap leve yo leve men yo anlè nèg akanj yo pa son rafal otomatik yo gade wè nèg yo fon lo mango. Yo dim nèg yo renmn epa de zam non yo lire nèg yo fè anpil zam anba yo di nèg yo fè pase nèg yo fè pase 12 a 13 manch long mesye epa ti operasyon non sak bèl la leyon di nèg yo nou pa bezwen pè non mesye gen 8 snaypè etranje nan operasyon an 8 snaypè etranje tout sou tèt teyat la gen snaypè depi mesye nèg kap pran kwen baton. 4 kot sou lanmè a baton yo operasyon telman bel menn yo tout polisye de operasyon yap pale baz grenn polisye nou et blese yo se polisye komsi nan ti tou pou yo foure zam nan lè nèg vilaj yo voye foul otomatik la gen lè gen pase nan ti tou a pran nèg nan ponyèt ki blese nèg yo he sa yo selman menn yo dim nèg yo yo anvan operasyon an fèt nèg yo rale vilaj la met devan yo bagay entènasyonal nèt mesye. Komsi dwon nan ou konnen dwon nan gon dwon anlè a kap bay kòm kot vilaj la ye kote nèg yo sere zam kote nèg yo ay ap deplwaye yo dwon nan desann vilaj la bay nèg yo di nèg yo men wout men wout men wout men kote ka soti men kote ka soti men kote ka soti woo mesye bagay la tèlman bèl jodia mesye nè boulem mwen menm e konsa n pral fè pou gran ravin konsa mwen menm e konsa n pral fè pou 400 mawozo tou e pa ti bagay mesye bèl bagay. Yo, jodia la tout polisye kontan monchè, nou santi nap goumen, chèf la di nou voye bal, fout tout moun bal, Dimitri di nèg ki pa gen manch long vin pran manch long vin pran bal, voye bal.
Ou ka chwazi antre nan kidnapin. Men toujou met nan tèt ou ke ou gen pou mouri kanmenm, yo gen pou arete w kanmenm. Ou ka chwazi fèl. Paske madam mesye Brandt la Brandt gentan gen 10 ans nan prizon la wi el kondane pou 18 ans li gentan gen 10 ans nan prizon la pou kidnapin.
Kome yo tal pran misye yo te sovel la yo tal pran sendomeng. Sadi ke ou ka chwazi antre nan kidnapin pou al fè lajan fasil
ou menm polisye kap tande la tou. Men konnen ke anfèt sa paka dire li pap janm dire. Gen de nèg ki deside fè de bagay nan vi yo kòmsi yo franchi limit lan paske gon kote yo rive men antèt a tout yo paka kenbe ankò epi yo di yo jan w pase l pase o mwen ap kite w bagay pou pitit pou madanm men pa bliye sa pa sifi sèlman sa pa sifi sèlman kòman yon jèn gason ka chita nan yon machin zam nan men l epi l di l pral pit kidnap yon moun Kounye a lè l fin kidnape l, li rele l mande lajan, yo pa ba l lajan epi kòmanse bat moun sa. Ou pa gen rapò a moun nan, moun nan pa touye manman w, li pa touye papa w, kounye a ou chita devan moun w ap bat li jiskaske w touye l. Epi ou mete sa sou konsyans ou. Konprann byen wi. Yon moun ou pa menm konnen, ou annik wè l nan lari ou just pran l. Kounye a ou voye mande kòb la, li pa gen kòb la vre. Kounye a ou kòmanse bat li jiskaske li mouri nan men w.
Se peyi sa w genyen. An 2020 se peyi sa w genyen frè m. Ou an 2020 se peyi sa w genyen.
Se peyi sa a se peyi sa a nou konstwi.
Men son bagay ki pral ekoute son bagay k ap gen repèkisyon sou tout fanmi
yo pandan konbyen jenerasyon. Se andirsi pèn yo. On nèg ou konnen se kidnapè ou yo yo kenbew men sa kap tann ou wi ebyen se sa se nan tout peyi se pa avèk sa yo yo yo fè peyi mache gen lwa men ki moun ki moun ou gen pou fè egzekite lwa yo se ki moun ou genyen dènye aspè sou kesyon kidnapin nan ki moun map adresem a jounalis kap ekri sou rezo sosyo paske gon pakèt medya anlin. On pakèt. Woy! Gon pakèt medya an lin. Antouka, pa etone pou n wè, nou menm ki se responsab de medya an lin, ou di mwens jounalis k ap travay pou medya an lin, ki souvan al nan baz gang, Fè entèvyou avèk yo, pale avèk yo. Pa etone pou nou wè ke lajistis envite nou. M pale avè nou mesye, dam. Paske kisa k pase? Si tout fwa ak chak fwa, Pè Matelatout, w ale kote yon gang. Pa gen anpil moun ki gen aksè pou antre nan teritwa gang sa a. Kounye a ou menm sou baz de jounalis ou menm k ap travay sou pou pou medya an liy epi ou ale ou pote mikwofòn bay chèf gang nan e di ou antre ou sòti e ou fè l plizyè fwa. Konprann byen wi e madam mesye si y al chèche ou ka wè tou ke Eske chef gang sa a li pa konn dèfwa monnen ye donk jounalis sa yo. Enfòmasyon ki antre kal pote mikrofon ba yo madam mesye. Enfòmasyon nou konn dezi. Enben sou baz sa a madam mesye lapolis nan ankèt lap mennen enben yo ka vin wè ke gen de moun pou lajistis tande wi. Enfòmasyon donk fò nou trè pridan paske fò nou trè pridan nou menm kap itilize medya sosyal anfèt rezo sosyo. Nou menm ki gen medya anliy fò nou trè prudan paske un medya sèt un medya pwen bar ok donk pa etone pou nou wè ke la jistis mande pou yo tande dè jounalis kap travay pou medya anliy ki konn al pote mikrofòn bay chèf gang nan baz yo de tanzantan ase souvan.
Enfòmasyon. Louko Dezi, èske w konnen. An ale, enfòmasyon. Fon ti, fon ti tann. Èske w konnen,
nan dosye sa yo menm ke w ap pale a la, bay tèt ou tou klòch, paske mesye gang sa yo k ap fonksyone a la, Louko Dezi, nèg yo gen pwòp eleman enfiltre nan kesyon jounalis, sou baz se jounalis medya an liy.
Mesye gang yo, yo genyen de nèg k ap travay pou yo spesyalman nan kesyon jounalis sou baz yo se jounalis an liy poutan nèg la nan gang. Tande byen wi, nèg la li fè pati de yon enstitisyon. A bon antandè, sali, sonje m a tande pa te pale n mesye. Mesye dam nou menm ki se jounalis k ap travay pou medya an liy. Ok sonje pa fè debake male m. Alò fòm di nou mesye nan kesyon medya an liy sa genyen de journalist mwen konnen ki genyen de medya an liy mwen ki ki ap travay pou de medya entènasyonal men kidem di nou tou. Gen de moun, se telefòn nan sèlman yo genyen, avèk yon òdinatè yo fè sòti yon papye ki ekri près, ki pa gen anyen pou wè avèk lejounalis. mwen aprann metye, gen moun mwen konnen, donk se dans le temps presse ale, ok, se tan prese ale men kiyès kap regile kesyon sa a, kiyès kap regile paske nou pa ka gen yon peyi kòmsi tout moun di yo se tout bagay, tout moun di pa egzanp yon bon maten moun nan leve l di l se iks epi san okenn prèv, san okenn fòmasyon epi ou di moun nan se.

nan yo. Ki envesti anpil kòb nan yo ok pou òkestre dè kanpay de denigreman kont ok e anpil lajan. Gwo bagay son dosye louko nap gen pou n retounen sou li pase foko se yon gwo dosye li ye gwo bagay wi kesyon nèg kap di jounalis an liy bay sa yo epi yap travay pou gang yap idantifye moun pou mwen di ke mwen di n sa deja mesye dam a bon lantandan salu rete tann pou n wè.